Bonjou tout moun! Se avèk anpil plezi pou m avèk nou maten an, chak lè m gen opòtinite sa, m toujou di se yon gras imerite paske nou toujou banm plezi pou m vin pote emisyon sa pou ou. Jodi a se madi, madi 8 mas, kote ke nou sou dezyèm sòti nou, nou pral ansanm pale anpil koze, men avan ke nou avanse plis, banm pran yon ti tan pou respire, le tan pou nou menm nou ale chache jan pou nou kòmante, abòne siw fèk tonbe sou chanèl sa. Pa bliye non pam se Alphaly Junior Pierre, misyon m se poum bay enfòmasyon e enfòmasyon ke map bay yo yo verite e nou pral ansanm analize anpil fè kap pase anndan la repiblik e nan rès mond lan. Vwa pèp la, nenpòt kote ou ye, w ap toujou enfòme, aktyalite politik, deba, analiz, scoop, mete w alèz, pa fè tèt cho, n ap pot nouvèl la ba w tankou pra cho. Mèsi paske w toujou rete fidèl avèk vwa pèp la, e vwa pèp la ki se yon platfòm kote ke nou pale anpil koze, Nou pale anpil koze, koze sa yo ki itil a la repiblik. Donk nou pral chita ansanm pou n pale. Yè nan devinèt nou, gen anpil moun ki jwenn li, m te di nou ke yon papa gen 3 pitit, 3 pitit la, depi youn pa la, lòt 2 yo pa ka sèvi. Anpil moun te jwenn li e m ap di nou ke nou jwenn repons lan ki pa lòt ke wòch dife. 3 wòch dife, depi yon wòch dife pa la, lòt 2 wòch yo paka sèvi. Mèsi a tout moun ki te kòmante, mèsi a tout moun ki antre nan grand fami sa a kote nou pwomèt ou ke a la fen di mwa nap bay moun ki reponn plis e devinèt la yon sipriz, yon kado e kado sa ap rete kòm yon sipriz nou pral ansanm e pran avanti sa a. Devinèt nou pou jodi a pa lòt Adelina bèl fanm domaj li kriminèl. Abelina bèl fanm Domaj li kriminèl. Siw konn repons lan, kitel an kòmantè pou nou e nap kontan poun ajustew nan lis moun ki ap reponn devinèt yo. Yè mezanmi anpil koze fèt nan la repiblik atravè vyèj nwa la, mezanmi map di nou map priye nou de gras, mpa konn anyen se jis yon mesaje kem ye, vyèj la mandem poum vin bay mesaj la e se sak fè jodia ankò map vini avèk vyèj nwa la. Men letan pou mwen respire aprè nap tounen avèk ribrik owoskòp la. Jodia se 8 mars, 8 mars ki make anpil dat ki make anpil nan mond lan, donk men sa vyèj la voye di nou pou maten an. Pou zanmi ki fèt nan mwad janvye yo bonjour, men sa vyèj la voye di w pou maten an. Pa bliye jodi a wap resevwa yon vizit fè anpil pridans Pa bliye jodi a wap resevwa anpil vizit yon vizit fè anpil anpil pridans Fòm di nou Nimewo chans ou se 10 Koulèw se krèm Bonjour e bòn joune. Zanmi ki fèt nan mwad fevriye bonjour mesaj mwen ta voye diw pou maten an pa kite okenn moun sou latè jwe ak dignitew pa kite okenn moun sou latè jwe ak dignitew se li ki respèw pa kite okenn moun sou latè jwe ak dignitew moun mwad fevriye yo paske se li ki respèw 35 se nimewo chans ou blan se koulèw bonjour e bòn joune. Zanmi ki fèt nan mwa de mas yo bonjour men sa vèj la voye diw siw renmen moun nan dil sa si w renmen moun nan dil sa pa kitel fè jako pye vèt nan pyew si w renmen moun nan dil sa pa kitel fè jako pye vèt nan pyew nimewo chans ou se 56 koulè w pou maten an se rose bonjour et bonne journée. Zanmi ki fèt nan mwa davril yo bonjour men sa vyaj la voye di pou maten an aprann di Bondye mèsi pou tout bagay menm lè wap kriye jodi a aprann di Bondye mèsi pou tout bagay menm lè wap kriye jodi a 43 se nivo chans ou gri se koulè w bonjour e bòn joune Zanmi ki fèt nan mwad me yo bonjour men sa vyaj la voye di pou maten an slogan di Sèl, se sèl lanmou kap rete. Slogan an di se sèl lanmou kap rete. Men ou menm kisa kap rete pou ou, pou jan l wè w renmen lajan? Slogan an di se sèl lanmou kap rete. Men ou menm kisa kap rete pou ou, pou jan li wè w renmen lajan? 77 se nimewo chans ou, Or se koulè w. Bonjour et bonne journée. Zanmi ki fèt nan mwa Dye yo bonjou men sa vyèj la voye diw degajew retire kòw nan sa w ye ya degajew retire kòw nan sa w ye ya avan li twò ta 60 se nimewo chans ou bèj se koulèw bonjour et bonne journée Zanmi mwa Dye yo bonjou men sa vyèj la voye diw pou jodi 8 mas 2022 ya. Gen bagay ki rive w nan vi sa a, se pi devan w ap konprann pouki. Pran kouraj. Gen bagay ki rive w nan vi sa a, se pi devan w ap konprann pouki. Pran kouraj. 28 se nimewo chans ou, Vèr, se koulè w. Bonjour et bonne journée. Zanmi mwa dout yo bonjour men sa vyaj la voye diw pa kite moun pou moun ou pa janm konn lavi zanmi ki fèt nan mwa dout yo men sa vyaj la voye diw pou maten an pa kite moun pou moun ou pa janm konn lavi 17 se nimewo chans ou wouj se koulèw bonjour et bonne journée. Zanmi ki ret nan mwa de septanm yo bonjour, men sa vyèj la voye di w pou maten jodi 8 mas 2022 a, zanmi m eske se yon ekip foutbòl la wap fè konbyen moun ki nan vi w la, zanmi m eske se yon ekip foutbòl wap fè konbyen moun ki nan vi w la, 84 se nimewo chans ou, bleu roi se koulèw, bonjour et bonne journée. Pou zanmi ki fèt nan mwa doktòb yo bonjour, men sa vyèj la voye di w pou maten an, Vil la pyeje anpil, veye kote w ap met pye w. Vil la pyeje anpil, veye kote w ap met pye w. 04 se nimewo chans ou, kaki se koulè w. Bonjour et bonne journée. Zanmi ki fèt nan mwad novanm yo, zanmi ki fèt nan mwad novanm yo bonjour men sa vyèj la voye di w pou maten an. Zanmim fè Jodia pran on pi on bon ti tan pou lapriyè Zanmim Jodia pran yon bon ti tan pou lapriyè Lap trè bon pou ou Jodia pran yon bon ti tan pou lapriyè Lap trè bon pou ou Jwenn abriko se koulè w 17 se nimewo chans ou Bonjour et bonne journée E anfen zanmi ki fèt nan mwa desanm yo bonjou men sa vyèj la voye di w pou maten lendi e madi 8 mars 2022 a. Granmèt la pran dosye w la maten an, li pral aji pou ou, sèlman fè l konfyans. Granmèt la pran dosye w maten an, li pral aji pou ou, sèlman fè l konfyans. 70 se nimewo chans ou, vè pwa frans se koulè w. Bonjour et bonne journée. Se te avèk anpil plezi pou m te pote ribrik owoskòp la pou ou, pa bliye m toujou renmen di sa, si w al jwe bòlèt jodi a ou genyen sa se afè pa w, si w al jwe tou ou pa genyen, pa ban m potchay paske mwen menm mwen sèlman yon komisyonè ki la poum vin diw egzakteman sa vyèj la di pa bliye se pa mwen k fèl se vyèj la ki voyem vin di nou sa em espere ou menm lakay ou sal voye diw la sil de bon pou ou wap aplikel sil mande w pou korije yon bagay ou ap korijel men kanta mwen menm mwen sèlman fè yon djòb mwen sèlman se yon mesaje ki pote nouvèl la ba ou mèsi a tout moun ki tap swiv ribrik sa mwen pral transite rapidman poun al tonbe nan aktyalite politik yo e. Nou pral pale de jounen mondyal dwa ou byen jounen entènasyonal dwa fanm yo ki se jodi 8 mas la nou pral pale, nou pral fè w dekouvri yon fanm nan kominote ayisyèn nan ki te yon fanm vanyan li menm ki fè anpil batay. Nou pral pale tou de sanksyon, de anbago gaz yo pral mete sou Larisi a, nou pral di w egzakteman ki sa sa ka pral pote kòm gwo gwo gwo moso anndan. e gè sa ki eklate ant la Russie e L'Ukraine nan, epi nou pral fon ti manyen pou moun kafou yo, paske gen anpil alèt sou kafou jodi a la, kote gang, chèf gang tou pwisan kap opere nan matisan an, ki se ti lapli ki fon deklarasyon, nou pral wè tout sa yo ansanm, men se aprè poz la nap tounen pou nou vini avèk enfòmasyon sa yo. Rete branche. Mèsi paske w toujou rete konekte avèk nou sou Vwa Pèp la. Pa bliye si w fèk tonbe sou chanèl sa a, ou gen enterè pou w aktive klòch notifikasyon an pou w abòne e pou w kite kòmantè apre w fin gade videyo sa a. Jodi a se 8 mas, 8 mas 2022, ki reprezante Jounen Entènasyonal Dwa Fanm. Kisa fanm ye egzakteman? E nou konnen nan peyi nou kòman batay n ap fè pou n kenbe e ekilib antre fanm ak gason. Fanm se yon èt ke Lesenyè li menm te fè pandan lakreyasyon pou te ede lòm. E m ap gade pou m wè kòman fanm enpòtan anpil nan yon sosyete. Dayè se yo ki pote lavi. Se nan vant yon fanm yon moun pase pou l vini sou latè. Dayè menm Sovè a ki se Jezikri, li menm lè l pou l te vin sou latè, li te oblije jwenn yon vant fanm pou l te pase. Men pandan yon bon bout tan la a, n ap wè ke dwa fanm yo leze. E fanm yo tèlman gen kouraj, men m ap mande ki fanm ki pa gen kouraj? Paske lè fanm vle yon bagay, Sinsèman, l ap fè tout sa k depann de li pou l brave danje pou l obteni sa ke l bezwen an. Fanm nan tout peyi nan ki gen nan mond lan reprezante anpil anpil anpil fòs e se yo ki poto mitan yon kay. Nenpòt sa w tande yon gason ka fè, fanm ka fè l. Paske, fanm nan li menm, li gen yon fòs ki depase de tout bag, de tout fòs. E, ou pral wè yon bagay, menm lè wap pale koze ki gen a wè a fanm, kote ke fanm li menm fòk li travay, fòk li fè si, fòk li fè sa, wap wè fanm nan, li ka degaje l, li jwe alafwa wòl gason, alafwa wòl fanm nan, paske gen anpil gason. tankou mwen menm avè w yo ki anpil fwa konn fè fi yo anpil bagay ki mal lè yo gen timoun nan malerezman gason konn ale e w ap wè se fanm nan ki mete gason l nan tay li pou li degaje l kou mèt janjak pou li okipe timoun sa zanmi entènout fanm se moun pou yo ta plis chouchoute nan mond lan. E sa k fè w ap wè gen kote w rive lè yo wè fanm, sitou fanm ansent, avèk vyeya oubyen timoun, yo toujou gen tandans ba l pase. Men pandan yon bon bout tan la a, gen yon denigreman k ap fèt sou fanm. Kote w ap wè gen anpil moun k ap ekri de kòmantè ki vrèman malsen sou fanm. Mwen rekonèt ke gen anpil fanm ki pa respekte tèt yo, men se pa rezon sa tou pou nou menm gason pou n pa bay priyorite a la fam. Près oksidantal la moutre ke se 8 mas, jounen entènasyonal dwa fanm yo, yo dwe respekte, y ap mande pou fanm yo emansipe nan sosyete a, men m ap raple nou ke depi lontan, fanm yo te reprezante yon gwo wòl e batay pou fanm emansipe nan sosyete a, li kòmanse depi lontan, depi Depi loske Toussaint Louverture tap goumen li menm e li te pran yon fanm, yon fanm vanyan ke l te mete nan lame a e fanm sa a li te okipe yon gwo wòl, yon gwo plas nan lame endijèn nan, li pa lòt ke Sanit Belair. Anpil moun tande e pale de fanm sa gen anpil moun tou, anpil ti jèn ki pa konn Sanit Belair otreman di sou vrè nonl si map pale de vrè nonl li rele Suzanne Belair. Suzanne Belair se yon fanm ki te fèt Vèrèt nan lane 1781 men malerezman istoryen yo pa gen tan rapòte dat e sa vle di jou avèk mwa kel te fèt la. An 1781 Sanit Belair li menm li te wè jou. nan mond sa a. E manzè se yon fanm ki tèlman e kòm si m ta di se youn nan gran kad nan lame endijèn nan. Manzè te lyetnan akote de Toussaint Louverture. E manzè te mennen anpil batay. Fanm sa a, li menm li te ap dirije anpil twoup. E se pa t yon fanm tankou nenpòt fanm, men se yon fanm ki te gen fanm nan fanm ni. E fanm sa a te mete anpil do franse atè. Malerezman, yo pa prezante nou l. E manzè te mouri le 5 oktòb 1802 e se se lè sa a manzè li menm li te mouri e lè sa a w ap wè kòman yo te fè yon gran omaj pou li paske yo te rekonèt Suzette Suzanne Belair kòm yon fanm total. Men, lè n ap gade jodi a la a, kòman y ap denigre fanm, kòman tout moun ap mande pou gen 30 pousan fanm nan tout sa k ap fèt yo, m ap poze tèt mwen kesyon, èske tout bon vre nou konprann sa n ap di a? Piske fanm an swa, li reprezante 70 pousan nan ekonomi ayisyèn nan, si m pa vle di nan ekonomi mond lan. Kòman w ka konprann yon fanm leve, jodi a la a, l al travay, Li pa pè brave danje pou l monte tèt kamyon pou l fè madan sara, pou l ka okipe pitit li, pou l ka pran swen pitit li, pou l ka degaje l pou l bay kay li manje. Paske fanm ayisyèn nan li menm, lòske ou wè l nan kay la, li pa prèske ret tann gason. Se kounye a m wè anpil fanm, se sou kont gason yo vle rete. Men fanm ayisyèn nan pandan ke l nan kay la, l ap chache jan pou l degaje l, pou l fè si, pou l fè sa, poul ka rantre kòb nan kay la tou paske fanm nan li toujou santi li plis alèz lèl otonòm wap tande gen gason kap di fanm nan se ata gaz pandan kel pa konnen pandan yon jounen lè fanm nan nan kay la travay li fè pi plis ke travay li menm lal fè nan lari a mwen konnen gen anpil gason ki pral sakrifyem la men sensèman fanm yo se yon gwo gwo poto gaz se yon gwo poto mitan yo ye. anndan repiblik la. M sonje gen yon, gen yon istwa papa m te rakonte m, te gen yon mesye ki te al kot Bondye, li di Bondye, ou bay fanm nan tout, tout libète, ou fè l alèz, ou fè l ret nan kay, mwen menm ou fè mwen k ap bourike, o, jodi a m vin la pou m degaje m, pou ou mete tout sa k depan de ou pou fè m vin tounen. yon fanm banm plas fanm nan mwen menm map e fanm nan ap gason Bondye di ok pa gen problèm se sa w vle li a li di ou mèt ale ou fanm epi misye e dam nan vin gason epi ou pral konprann ke istwa ap rakonte zanmi kote ke ou pral wè aprè yon semèn misye tounen kot Bondye Bondye di li di Bondye m pa dakò mo fanm nan fè plis travay vre m rekonèt sa kounye a ou mèt vle m gason pou m kapab ale. reprann plas mwen ankò. Ou konn sa Bondye te reponn li? Bondye di, m kontan wi paske ou wè enpòtans fanm gen kounye a. Men, pwoblèm ki genyen, ou poko ka chanje an gason non, paske ou gentan ansent. Sa vle di misye pral fè 9 mwa ankò ap rete fanm, paske fanm nan reprezante anpil bagay. Fanm nan pa pè pou l mare, menm gen de chay m wè, gen de fanm k ap leve, mwen menm ki gason m ap poze tèt mwen kesyon, kòman l fè pote l? Manmanm te madan sara gen anpil lot moun m konnen ki gen manman yo ki te madan sara gen bagay m wè manmanm ap fè dèfwa map mande kèt koman l fèl e wap wè malgre lap travay di men l toujou rete fèm donk jodia la mesaj mwen pou tout fanm yo map di nou kouraj kenbe la paske sensèman batay nap mennen an pa piti gason pa konprann nou. Gason tankou m yo pa konprann nou. Men se lè n ale, gason ap wè ki pwa n te genyen. Jodi a m konnen anpil moun pral di m se yon feminis. Men pa feminis, se reyalite. Gen anpil fanm ou gen nan vi w la jodi a la ou pa konprann valè l. Se lè l ale ou pral wè tout sa l te vo. Menm lè ou wè l pa bay yon goud nan kay la. Aprann a respekte fanm nou menm gason. Paske se yo k manman nou. Pa fè vyolans sou fanm. Dayè nou fè vyolans fizik sou yo. Nou fè vyolans vèbal sou yo. Nou di yo tout bagay. E m ap mande fanm yo pou yo pran responsablite yo. Sitou. jèn fi 2000 mwen yo pa kite yo blaze nou nan eta mwen ya blaze nou an. Dayè nèg la vin fè yon mizik ki denigre fanm, ou pral wè se menm nou menm kal danse l. Mwen menm map mande nou tanpri souple pa kite nèg jwe ak karaktè nou. Si gen yon konsèy m ka pote pou jodi a, se Bay fanm mond lan. Paske lè fanm nan yon bagay, li sakrifye l kou Mèt Jezak pou l pot rezilta, pou l bay rezilta. Si yon fanm di l ap fè yon gason echwe, li kapab fè yon gason echwe. Men si yon fanm di l ap fè yon gason reyisi, fanm nan ap kanpe kou Mèt Jezak pou l degaje l pou l fè gason reyisi. Dayè, gen yon diktong ki di l sa, dèyè chak gran òm toujou gen yon fanm, yon grand fam ki kache. dèyè l. Donk fanm yo se lavi. Fanm yo se manman. Fanm yo se sè. Fanm yo se kouzin. Fanm yo se kouzin. Fanm yo se tout sa yo nou konnen yo ye a. Mesye, ann aprann respekte yo. E, souple, patwon yo, lè yo vin mande nou travay, pa kouche yo. Pa kouche yo paske li vin a konpetans li. Pa itilize l. pou n ba l yon pwòs. Non, pa fè sa. Paske, tank nou fè sa, n ap denigre yo. E lè sa a, sosyete a, si w wè l rive nan dimansyon l rive a, se akoz ke n denigre fanm twòp ki fè w wè sosyete a rive nan dimansyon li ye la. M renmen nou tout, medam mwen yo, pa bliye ke jodi a se jou. pou batay pou dwa nou respekte, se pa fèt nou li ye, men se jou pou nou batay pou dwa nou respekte, pou dwa nou respekte pou nou jwenn lojman, pou dwa nou respekte pou lè n al nan faktori a, pou yo pa sèlman chita pou yo abize nou, men pou yo ba nou salè ki merite. Nou konprann? Pou nou jere tout sa pou nou jere yo, paske nou se poto, nou se mitan kay la. San nou, Kay la gentan echwe. M kontan paske nou ap pran desten nan men e sensèman se la nou pral chita ansanm pou n reyini lè nou tout nèt konn dwa nou, konn devwa nou, bay fanm yo priyorite nan lè pou yo gen priyorite a, an verite mond lan, peyi Dayiti l ap chanje. Kisa k ap pase konsa? Di m kisa k ap pase konsa? E apa kounya la m wè kòmsi batay nou tap mennen pou nou te gen 3 e 1500 goud la li fini? An nou jwenn 1500 goud la? Bon men menm jodi a la m ta renmen pou nèg ki nan sektè tekstil yo, nèg ki te dakò met pèp la deyò a pandan n ap komemore 8 mas la ki se jounen pou dwa fanm yo respekte a, di m kisa nou fè egzakteman avèk. 1500 goud ke ouvriye ak ouvriyèz yo tap mande a, eske nou jwenn li? Nou sonje lè m te di nou konsa, batay kap fèt an Ayiti yo, chak lè gen yon batay kap fèt, lè yo pa enplike fanm, anpil fanm vanyan, fanm ki gen fanm nan fanm yo ladann, e nèg yo ka bloke batay la, anben se sak rive la wi, zanmi telespektatè. Nèg yo bay vara batay la. Sa vle di yo gentan satisfè, puiske jodi a la, gen anpil nan nèg sendika sa yo, malerezman ki al chita avèk dè nèg y ap chache antann, kounye a la yo pèdi lit pèp la. E batay ou wè k t ap mennen nan lari, kote pou yo t ap mande revandikasyon pou salè minimòm, pou yo ajiste salè yo, li fini. Li fini! Li fini! E kiyès ou konnen ki peye po kase a? Moun ki malerezman te pran bal yo. Moun malerezman ki te pran gaz yo. Se yo ki peye po kase a. E patwon. Lè m di nou nèg isit se, se gang yo ye a, nou panse se manti? Anpil fwa nou pran nèg ki a zam ilegal yo nan men yo kòm gang. Men gen anpil patwon la ki se gwo gang. Gang a vès. Paske. Nan jan peyi sa ye la a, si jodi a la a ou wè batay sa ap mennen pou bay ouvriye ak ouvriyèz yo sa yo merite, depi lè lè epòk kanaval la, nèg yo kraze batay la wi. Nou pa t konn sa? Nou pa t konn nèg yo kraze batay la la? Huh! Gen bagay m ap ankete sou li toujou paske m konnen gen nèg ki al chita menm. Map vin la map vin denonse yo Map vin la map denonse yo Map denonse yo Paske nou pa ka fon repiblik konsa Nou pa ka fè repiblik la Pou chak lè nou bezwen enterè pa nou regle Nou pran pèp la nou mete l nan lari Nou mete l devan Yo pran gaz yo pran kout baton yo pran kout wòch Yo pran tout sa pou yo pran ki mal yo Epi lè bagay la bon repèkisyon pa al lòt kote Se nan pòch nou l ale E pèp la sa nap avè l Non mesye Ebyen eksplike m Ki, poukisa, pou ki rezon nou te mete pèp la nan lari pou n t al mande 1500 goud kòm salè? Èske se jwenn nou gen te jwenn li? Eksplike m sa. Devan m ap poze tèt mwen kesyon, èske tout bon nou konprann batay pèp la ap mennen an? Di m èske tout bon nou konprann sa? Anpil fwa n ap di ke. Pèp la pa vle pran lari, pèp la, pèp la son pèp pasif, pèp la son pèp nayif kounya, li rezyen a tout bagay, men se nou wi, nou ki nan batay la ki toujou fè sa, paske a chak fwa pèp la pran lari li di konsa, sensèman l ap fini ak sistèm sa, se yn fwa pou tout l ap kraze sistèm nan, depi 86 l ap pede fè l goumen, men poutan chak lòt nèg ki pral remoute, yo pral re resikle sistèm nan yon lòt fason e l ap pi vyolan ke jan l te ye a. Nou sonje tout batay nou te fè pou nou te di ke se makòk ki pa t bon? Lè Liliane Pierre Paul, lè Kaplim, tout nèg ki te nan batay yo, lè defen konpè Filo, lè tout, tout, nou te di se makout ki pa t bon, e pa vre? Gade kounye a aprè tout tan sa la a, 36 ans ke nou fin dechire makout, kote n prale? Olye n ale pi devan, se back nou fè. An 2004, nou fè batay nou di se Aristide ki pa bon, nou voye Aristide ale an 2004. Bravo! Men gade pou wè de 2004 a jodi a la, pou wè si e pa nou ave plis back! Ke jan sa te ye a. Gad de dènye batay nou sot fè la nou di e Jovenel ki pat bon. Nou goumen n goumen n jiskaske nou touye l. Gade kounya 8 mwa aprè pou n wè si e pa pito n te kite Jovenel ri fini an 2022. Se pa sa n ap di. Men jodi a la nou pral n ap fè ipokrizi. W ap wè André Michel pa pè pou l ap twite pou l ap di oh honneur à la femme haïtienne. He Men Andre Michel ou bliye batay la wi. Jodia la a ou k pat vle achita Ariel paske Ariel se la kontinite de Jovenel Moïse. Kounya e nan bòl grès ou ye la wi Andre Michel. Eske chak jou nap ka ret la pou nap pale de ensekirite pou nan pandan ke nou menm an swa nou kreye pwòp ensekirite pa nou. Eksplike m. Di m. Di m. Mwen menm, sesè. Wè, m pou yon sosyete ekitab. M pou yon sosyete kote tout dwa moun respekte. Kote pitit Soyèt la ka gen menm dwa ak timoun ki leve Pegivil. Men. A fòs ke gon yon minorite ki akapare tout richès peyi a, vin lage n yon labirent kote ke nou youn pa kapab ini ak lòt. Kote n pral a bagay sa? Sensèman, moun faktori yo, m vrèman dezole pou sa k te pran kout wòch, Vrèman dezole pou sa ki te tonbe, sa yo pase sou yo, men batay la kanpe la paske nèg yo pap avanse a okenn batay paske tout nèg ki wè ki te nan sendika yo, majorite nan yo gen kòb nan men yo la. Majorite gen kòb nan men yo. Yo pa bay 1500 goud la. E batay la, li kase paske nèg ki pi wo yo gentan mete pye yo E yo, nou konprann, nou konprann egrè timoun nou ye. Yo kraze batay la. Yo kraze l nan men nou e se sa li ye. Kafou, han, m ta di nou priye, veye. Men m ta di nou plis veye, paske sa k gen pou nou kafou la, sensèman, bagay la melanje. Nan yon vòz kap sikile sou tout rezo a la, nap tande ke Ti Lapli di sak te pase a la se yon ti esèy li tap fè, e esèy li tap fè a li pral met pyel atè pou li antre kafou lap voye dè manch long ale paske li pral resevwa 60 mil bal. Mwen menm dèfwa lè map tande deklarasyon sa yo, map poze tèt mwen kesyon kote direktè lapolis la? Map poze tèt mwen kesyon, kote nèg ak fanm ki nan pi wo nivo leta? Eske tout bon vre nou vann peyi a bay bandi? Dayè nou konnen deja, kafou se youn nan zòn ki te parèt pi sef la, e nou konnen gen yon ekip polisye kafou ki te depèswade ke yo pap di, yo pap dil ak bandi, yo pap chita a bandi, yo, yo, yo fè tout sa yo konnen pou yo kenbe zòn yo. E nou konnen tou, Kafou, nan moman sa nap pale a, piske Matisan krake, li kraze plat. Kafou se youn nan basyon ekonomik ki gen kounya, vizavi ke gen 4 depatman ki pa ka travèse pou yo vin nan Pòtoprens, yo oblije ret Kafou. Gen anpil bagay kap fèt anndan Kafou. Malerezman, jodi a la, Kafou vle pouri. Donk, kounye a la, mwen menm sa map poze tèt mwen kesyon, èske tout bon vre, pèp la pa ka leve kanpe? M konnen chak lè m pral mande yon solisyon ki pa e kòm ta di sa ki pa reji sou lè nòm kote leta absan ki pa reji sou lè nòm li pral gen lòt repèkisyon aprè paske nou sonje jan lè n ta pral dechouke frap jan n pral dechouke lòt e zenglendo tout sa yo nou sonje aprè sa ki sa k vin fèt nan peyi a. Men, nan moman n ap ri pale la la, èske pèp ayisyen an pa ka pran desten nan men pou l di piske yo pa ka ba n sekirite, nou menm n ap fè tout sa k depann de nou pou n bay tèt nou sekirite? A n ap lage peyi a nan men yon ekip vwayou? Swa n vann peyi a oubyen di n sa n ap fè. Paske, imajine nou, jan bagay la ye la a, sensèman, gen bagay, gen bagay ki pral pi tris wi pita. An, nap kite peyi a degingole konsa? Men map wè. Map wè si chak jou nap ka admèt ke nèg ki ame yo, ilegal yo, ap enplante sikisal anndan peyi a jiskaske pou peyi a vin fèmen. Mwen menm, m ap poze tèt mwen kesyon, èske gen moun ki renmen Ayiti oubyen èske Ayiti m ap viv la, Ayiti m ladann nan, se ladann Ariel Henry ye, se ladann minis jistis la ye, se ladann minis planifikasyon ye, èske se ladann yo ye tou? Paske m pa ka konprann mwen menm, chak jou m ap nan yon peyi, kòmsi m wè bagay yo se pi grav ak pi grav, epi m ap tande de nèg, se ranse y ap ranse, nan mikwo, ranse y ap ranse, pou yo bay, pou yo bay pèp la, e, e, e. randman oubyen pou yo bay pèp la sèvis ke yo merite a, m wè se ranse y ap ranse. Eksplike m. Eksplike m. Paske, non sèlman peyi a gwo menas sou li, men alechèl entènasyonal tou, gen menas sou yo tou wi. Ohh! Sa vle di nou panse lè nap pouri peyi a konsa la, lè nap mete tout fwaye gang sa yo kote yo nap mete yo a la, aprè sa pou lè nou pral degaje n pou n jere eleksyon, pou nèg ki gen mal anmen n bese ensekirite a pou lè jou eleksyon pou n ka fè masak riyèl vayan an? An se sa nap prepare la pou pèp la? Ok! Paske mwen menm sensèman, volim ensekirite kote gang ap pran le desu la, Kote gang, se sèl kòk chante k gen anndan vil la la, mwen menm pou mwen se yon bagay politik li ye. Se yon batay politik, se yon batay pou jere sektè. Dayè nou tout konnen deja, twazyèm sikonsepsyon an, li gen anpil katye ladann. E, pòtoprens menm, se zòn ki gen anpil elektora ladann. Gen anpil moun ki ka, k ap vote nan pòtoprens. Ou pa wè kòman yo, yo tchake peyi a? Si w ap sot la, kafou avyasyon, avan pou rive la, pou rive e bwa teleko, ou gen tan preske jwenn nenpòt 2 ak 3 gwoup gang wi. An, koz sa pou n vandalize yon peyi? Epi nou di se chèf nou ye? Yè, m ap moute m pral lakay mwen, li te 7 è 30, moun yo se ratibwaze y ap ratibwaze pou yo rantre lakay yo, 7 è 30 yèswa. An, pou n dakò pou n fè bon peyi konsa? A non mesye, nou anraje. Non, nou anraje. Mwen menm dèfwa m ap poze tèt mwen kesyon, èske nèg k ap dirije Ayiti yo, se Ayisyen yo ye? Mwen m gen enpresyon nou pa Ayisyen. Paske, si n te Ayisyen, an verite, gen bagay n ap, nou wè k ap pase devan je nou la, nou t ap di yon mo. Nou t ap di yon mo. An, nap, nap, non sèlman nap toufe malerèz yo, nou pran taks sou yo, nou pran tout sa poun pran sou yo, men nou lage gang nan bouda yo tou. E nou pa bay lapolis la materyèl. Kòman fè ti lapli rete pou l di li gen pil bal sa yo kap vin jwenn li an? Kote, kote yo pase? Nan men kiyès li ye? E, esplike m! Ou tande, gwoup gang sa a, li menm, li di konsa, li gen tan, tan kantite bal k ap jwenn li. Gwoup gang sa a, di gen tan. Ki bò y ap sikile? Kot ladwàn? Ki nèg ki gen aksè pou transpòte zam ann Ayiti? Ki nèg ki gen aksè pou transpòte minisyon ann Ayiti? Mesye, se yon konplo n fè pou n touye pèp la. Non, se yon konplo n fè menm. Konplo n fè pou n touye pèp la, an verite l p ap pase. Pèp ayisyen ou se granmoun, ou se gran timoun. Lè ou rive nan sosyete k pa gen moun k ap panse pou ou, ou konn kòman pou w fè, ou konn kòman pou w defann tèt ou. Ou konn kòman pou w defann tèt ou. M konnen m ta di m ap preche vyolans, men nan moman sa la, menm jan l di nan atik 263 konstitisyon an, chak sitwayen degaje ou jere tèt ou paske pa gen leta nèg ki vle ede nou yo malerezman pa jwenn lòd yo pa ba yo lòd e wap sezi tande si gon manifestasyon k pral fèt kounya la. Lapolis ap jwenn lòd pou l al tire gaz, pou l al tire nan manifestasyon, men pou l al demantle gwoup gang ki ap pran sifas, k ap chak jou k ap elaji teritwa yo, yo pa gen lòd. Paske otomatikman ke yo ta degaje yo pou y al fè yon entèvansyon, w ap sezi tande. nèg yo y ap rele yo nan IGPNH, y ap ba yo gwo presyon. Dwa de lòm pral fè rapò. Men poutan, n ap mouri la a, dwa de lòm rete sou silans li. Hum! Mesye, mesye, ok, m poze avè nou. Men sèl sa m ap di nou, jou va, jou vyen. Kaka je pa li nèt e plim je l fè rèd. Otomatikman ke n jwenn dlo pou n lave je n, l ap soti. Sa m di a la, tout granmoun konprann sa m di a. L ap soti. Ki sa k ap pase nan lemonn menm? Apa, bon, apa peyi, apa e monn lan krake? Hehey! Joe Biden kanpe l di l pral mete sanksyon, li pral mete anbago gaz sou Larisi. Ki Joe Biden? Woyy gad on feeling an djo Jojo sa vle di ou pral met anbago gaz sou la Russi la Russi ki gen nan menn 40 pousan gaz pou Europe la. Oh bravo! Gad kòman la France pap gen kouran lòt semèn nan. Gad kòman nèg yap chache Poutine kont. M konnen gen anpil nèg nan près oksidantal la ki vle fè wè, vle fè pase Poutine kòm bèt nwa. Men pa bliye nou kap anmède l la jiska prezan. E map, map fè n sonje sa. Poutine gen mwayen la, la Russie gen mwayen an swa pou. Menm lè nou kapab fè lap fè 2 zan ap tire bal bay pou li pa bay pèp li manje poul pwoteje pèp li menm lè nou fè 2 zan kenbel chak jou baw baw baw baw paske nèg kap dirije peyi sa yo se pa de zòm menm jan avèk anpil lòt lidè men se de se de moun kap reflechi pou peyi bon Joe Biden ann pale non gasonm lèzetazini ann pale. Lakay ou la, gen kote, gen de state la mezanmi, galon gaz ap vann 5 dola wi. Se premye fwa sa rive depi apre 2008 wi. Kote gaz monte sou echèl entènasyonal la wi. E m tande nou pral negosye a Venezuela, nou ale la pou n al negosye a Venezuela. Banm di nou yon pawòl. Nou genlè bliye si Venezuela te vote pou la Russie.

Paske Nou sot mouton gaz pou gran mesi la Ha ha Andre Michel Nenel Cassy Rica Pierre m sonje lè w te vini ou tap moute gaz la ou te di bon leta nan obligasyon pou l moute gaz la Rica Pierre m sonje w te di sa an men poze w epa nan oni n tal vote tou dènyèman la pou nou te di mande larisi retire twoup li kriz gaz la pral rive sou nou E men l gentan Ozetazini. Gen moun ki gentan ap plenyen la. Gen moun ki gentan ap plenyen. E plenyen moun yo ap plenyen la a, nou mèt poze nou. Nan jou k pral vini yo la a, kòm nou te bezwen moute gaz la, men gaz la, manyen gaz la la kounye a. Nou pa t gentan moute l deja? E n te bezwen moute l anvan l te moute sou mache entènasyonal la? Anben men kriz la vini. Se sa m ap di nou an. Lè nou pa reflechi pou n fè yon bagay, konsekans yo ap grav. E Poutine te gentan di sa. Poutine te di konsa. Nou tout kap atakem yo prepare nou paske konsekans la ap grav gen de konsekans nou pral wè la ki ap pi rèd ke sa n te konn wè deja eksplikem sa n pral fè kounya leta ayisyen kòm se moun wap tann lè yo monte gaz la Di m non, kòman ou pral reyaji la? Ou pral moute sa la tou? Epi men ouvriye yo nan lari a la, yo t al nan lari a la yo te mande 1500 goud, yo pa t bay? E galon gaz gen tan vann 250 goud, gazolin, kounye a konbyen kòb ou pral met sou li la? Galon gazolin pral vann 500 goud? Pandan ke ou mete salè minimòm ou an, li pa plis la ke 770 goud, gen kote 685 goud, gen sektè se 370 goud. Nou gou wi. M di nou sa, chak fwa n ap anmède bouda nou, se nou k ap wè l. M toujou di nou sa, grate kote grate nou. Men menm dèfwa m ap mande èske tout bon vre nèg nou gen la yo fò n pa ta lè n ap fè nouvèl Ayiti a èske n ap ka n ap gen kè pou n mete yo ladan l paske nèg sa yo gen tan enpur ou pa ka di m ou se dirijan ou pa menm gen yon an mòd gen yon fim m t ap gade li pa menm gen yon goud nan fif ou. Si tout afè w se sou kont blan, akoz ke tout afè w se sou kont blan, ou pa menm ka fè yon minimòm de sajès. Menm si w ta ale w te vote, ou pa t ni pou ni kont, m panse yo te ka konprann ou. Ou al vote kont Larisi, e pandan w vote kont Larisi, men w pa ka jere lakay ou. Men kounye a Lèzetazini nan kriz gaz. De mwa pli ta, n a di m kòman nou pral konprann peyi a tande. Paske, m wè se blag n ap fè. M wè se blag, m wè se trip n ap trip. E Poutine li menm pran batay la oserye. E m pa kache di nou sa, wè Lafrans, Emmanuel Macron li di li pral poze kandida pou eleksyon k ap fèt la, wè peyi Frans, wè Fransè yo pran lari. Nou wè fransè yo pran lari. Yo di yo menm yo pa pou yo pa nan Macron an. Paske yo konn sa yo vle. Men pèp ayisyen, ou konn sa fè nou poko vle leve? Paske nou poko jwenn yon bon lidè. Paske nou pa vle sistèm sa rejenere tèt li ankò. Si André Michel ka rejenere sistèm sa ba nou a tout Nenel Cassy a, tout Rick Appiah, tout nèg sdp yo a, tout nèg ki te nan opozisyon yo, fò n veye yon bon kou. E m parye avè nou, gon epòk k ap rive ann Ayiti, lè n fin fè batay pou n fè a, pèp ayisyen ap kanpe a manchèt li nan men l. Lap di kiyès ki vle prezidan. Nèg kap vini an yap siye manchèt la sou li. Yap siye l. Pa vle nenpòt erè w fè pou yo pran w. E lè sa map tann dwa de lòm ki pral vin kanpe. Lè sa nap mete yo tout deyò. Paske jan peyi a ap soufri a la, li paka soufri konsa. Se te avèk anpil plezi pou m te avèk ou wi, pou m te analize anpil dosye. Pa bliye m te manyen 8 mas, m te pale tou sou Ti Lapli ki fon gwo deklarasyon. pou moun Kafou, m mande pou moun Kafou pridan. M te pale tou sou e mach ouvriye yo, e nèg yo sabote bagay la, eske yo jwenn bagay la, eske yo jwenn 1500 goud yo tap mande a? Nou pa konnen. E m te pale sou koze kote e Joe Biden di li pral mete sanksyon gaz sou Larisi, ki repèkisyon sa gen pou l fè sou Ayiti? Se sa yo m te pale, mèsi a tout moun ki t ap swiv, pa bliye kite kòmantè pou nou, pa bliye m ap toujou prè pou ou, mwen la pou tout sigjesyon, ekri nou paske n ap trè kontan pou nou reponn nou nenpòt sa ou ta mande nou. Non pa m se Alphaly Junior Pierre, se te yon plezi pou m t avè nou, deja bòn joune e bòn fen de joune, bòn sware a tous, mwen renmen nou anpil, babay. Vwa pèp la, se vwa pa w, vwa pa m, vwa pa nou tout. Ak vwa pèp, enfòmasyon w pa ka bout. Pataje, like, abone.